Bonjou, bonswa tout moun, se Fadby Aken Pam, jodi a nou prezan sou plas Dam Aken, yon plas nou konnen depi 2017 ki an konstriksyon, popilasyon an deside ouvri plas lan paske fim nan k ap konstri plas lan yo pa t janm deside ouvri l, chak tan yo vini yo di y ap fè inogirasyon, y ap ouvri plas la, y ap ouvri plas la, yo pa janm fè sa, jodi a popilasyon akinwaz lan deside yo ouvri plas la. Nou menm ak epam nou pat prezan nan moman ke aktivite an tap fèt la, kote ke yo tap debare plas la, men lè ke nou rive sou lè lye nou wè plas la debare e selon rimè kap sikile nan lari a se popilasyon Akinwaz la ki fache ki debare plas la paske yo di yo menm yo bezwen plas la pou yo kapab vin enjoy yo, vin relax yo. Nou menm ak epam nou prezan, nou pral pase kamera a, nou pral fè w viv. kelke aktivite e kisa ki genyen sou plas la, kisa ki deja prepare sou plas la. E jan ke n ap gade, plas la gentan gen plizyè moun ki deja vini sou li. Lè n ap gade ti moun k ap moute bisiklèt, plizyè ti moun deja vin gade kisa ki gen sou plas la. Plizyè moun vin chita, y ap enjoy yo. Nou menm ak Empam nap pase kamera pou n kapab fè w wè kisa ki tap prepare sou plas la. La a nou gade nou wè gen plas kote ke moun kapab chita, moun kapab enjoy yo. Vire kamera bò isi, la a se yon detant ke yo ye. Yon seri de pis kote ke moun kapab chita, moun kapab enjoy yo, moun kapab pran plezi yo, rilaks yo sou plas sa. Nou pral avanse pou nou avanse nan jaden an, avanse nan espas sa. E fò n di ke gen yon espas tou kote ke n ap antre la, se espas lwazi pou timoun. La n ap gade nou wè gen plizyè timoun la, e mete kamera kon sa pou nou, gen plizyè ti bato ki kochte la, e jan ke n ap gade. E se yon espas pou timoun. Sa se espas pou timoun jwe. Espas pou timoun kapab pran lwazi yo. E ann vire kamera, ann avanse. Nou pral nan espas kote ki gen, ki ta sipoze gen baskètbòl e foutbòl. A wi, la a nou nan espas kote ke nou te di ou ki se pou foutbòl. La a nou gen espas kote ke ki kapab jwe ti kan e baskètbòl. La se espas lwazi yo kote ke moun kapab chita e si nap vire kamera la la gen plizyè espas kote moun kapab chita pou yo enjoy yo e bò isi osi gen plizyè plas kote ke moun kapab chita sou plas sa men remak ke nou fè sou plas sa nou santi ke lò di plas manke ase de frechè manke ase de frechè sou plas sa e vire kamera la la se kapab di se pis Kote stage, kote lè gen aktivite kiltirèl. N ap gade plizyè timoun ki gen tan ap jwe ti kan sou plas la paske yo pa t ka tann de plas dam pake ki te an konstriksyon depi 2017. Wi, jan ke n te di w la, la nou nan yon lòt pati nan plas la. Nou pral avanse kamera a. Espas sa a kote ke nou wè ke se espas detant paske nou konnen plas sa toujou gen festival, toujou gen aktivite ki ap fèt sou li sitou nan mwa davril. Ou kapab di sa yo se detant kote ke moun kapab vann sou plas la. Espas sa ke nap gade a, son lòt espas ki gen sou plas la toujou. Plizyè e bwat enstale, nou pa konnen ki sa ki la den, nou pa konnen si se kouran, nou pa konnen ki sa, men gen plizyè bwat ki enstale la. E nou pa jwenn nou reprezantan sou plas la ki te kapab ban nou detay. de sa yo, de ki sa yo ye. Espas ke n ap gade la a, e vire kamera konsa pou nou, nou kapab gade nan plizyè ang koye w ap kapab obsève sa k ap fèt sou pis la. Nou pral monte anlè pou n kapab fè w wè kòman vi aeryèn nan ye pandan ke nou anlè sou plas sa. Ay, ann ale. Ya, la a kote ke n ye a, se nan eskalye ke n kab kote ke n ap monte anlè. Ann ale, n ap mache kamera. anlè nan espas kote ke nou panse ke sa se yon espas ki ap rezève pou VIP paske lè w la a w ap obsève stage a, sa ki ap pase sou stage a e nou konnen ke plas la youn nan motif ki toujou genyen sou plas la ke depi mwa davril rive, depi sezon pak dire, toujou genyen destinasyon aken, festival destinasyon aken ki toujou fèt chak moman pak. Nou sou plas la, la a nap vire kamera pou nou fè w wè koman vi plas la ye. Se te Fadby, Aken pam, mèsi paske ou te pran tan pou te gad videyo sa. Rete swiv nou sou tout rezo a. Aken pam se paw. Mèsi, se t on plezi.